Bon map salye tout moun ki pral tande vòs sa. M ta swete tout moun kap tandel pou yo pran sans pawòl yo byen. Bon imajine w byen pou yon kòmsi pou tout moun ap viv nan yon peyi pou moun yo ap viv mal an kè kase ok ak yon pwoblèm ensekirite. Pwoblèm ensekirite a okipe tout kote nan peyi a. W ap wè gen kidnapin k ap fèt, ok, bagay sa yo. W ap wè pwoblèm nan pa yon pwoblèm tout moun li ye. Kounye a, Lagranvil ansanm avèk Vilaj de Dye, tout moun konnen nou menm nou pa pastè, ok, gen de zak nou konn fè. Men lè n ap swiv, nou wè chak zak ki fèt. Yo di se vilaj se gran ravin. Pandan Nou menm Nou pa di Nou pa fè zak non men konn gen zak ki fèt e gade n gade yo di gran ravin vilaj epi e manti plis ankò nou wè tout moun ap mal fonksyone moun yo pè epi nou wè kòmsi dyaspora li menm dyaspora li menm li wè vin wè fanmi l akoz de bagay kidnapin nan l pè vini ok nou fè reyinyon. Villageois di a Gavin nou fè reyinyon ok nou chwazi poze. Chwazi nou chwazi poze a pou plizyè rezon. Paske gen nèg kap fè zak kap lage l sou non nou. Yeah kounye a nou fon poze pou yo ka idantifye moun sa yo. Ayy yon pakèt moun nan peyi a e je chèch yo ye. Wè kounye a la m wè nèg yo pran. Sa sa vilaj de dyagra a vin fè a yo pran l pou yo fè kapital politik yo yeah yo pran l yo fè yo pran l pou yo fè kapital politik yo pandansetan n poze yo ke tout moun tap tap mal fonksyone tout moun pè sot nan lari nou chwazi poze kounye a n pran sa nou fè fè politik kounye a n di kisa ak gouvènman an. E gouvènman Jovenel bagay ki bay Gran Ravin kòb a vilaj? Gran Ravin a vilaj vin di Jovenel bay kòb la. Nou genlè bliye ki zòn. Gran Ravin a vilaj wi, vilaj yo toujou ap kraze a traktè a wi. Menm ke nap fè politik, politik nou an fèl byen. Antouka fè politik nou an pa site non vilaj ladan ansanm ak Gran Ravin. lè nap fè politik nou an paske m wè gon pakèt jounalis tou yap voye moute yo pa jwe wòl jounalis yo non m konnen jounalis la ok e chache enfòmasyon kote enfòmasyon an ye e chachel pou bay li e gade m gade m wè jounalis menm jounalis lan politik lap ap fè teyat bagay e. Si jounalis yo pa konn wòl yo gen moun ki ka montre yo wòl yo ye kisa kisa kisa ki ka fè jounalis ye bon imajine w byen wap gade wè ok notè yo te pran la m pa konnen wè moun patnè yo te pran nan ri dèkazèn nan ok yo pran l ok li pa vilaj li pa gran ravin pi fò jounalis gran jounalis ayiti menm nan entènasyonal la tou Yo konn kote yo konn yo konn kotel ye tout gran jounalis yo m pap di pifò tout tout pifò jounalis yo konn kotel ye ou pa wè yo pa janm repetel yo pa janm repetel ok si yo te vilaj de dye gran ravin yo tap kouri repete sa vle di gran ravin vilaj de dye sa vle di lòt nèg kap fè zak yo n pè yo vilaj de dye ak gran ravin sa vle di yo paka videl atè. Bagay di yo pa ka vide l atè, e sa k fè e bagay la te mèt pa fèt Gravin a Vilaj, nou kouri di se Vilaj li di a Gravin. W ap wè moun nan yo konn kidnape l pou 1, e gadò gadò wè moun nan, e moun ki kidnape l la e, w wè l di konsa e Vila, w wè pandan l ap negosye a fanmi moun nan e, li di e Vilaj de Dyo e la e, e Gravin ou e la e. Li chwazi youn nan kote sa yo pou l di, o si yo pa voye kòb la n ap touye l kounya. Sa vle di, nèg vilaj de Dyal nèg Gravil, sa vle di, tèlman yo enbesil, se pou yo kidnape yon moun pou y ap di, pou y ap negosye ak fanmi moun nan, pou y ap di e vilaj de Dye li ye, Gravil li ye. Nou pa tou wè kòmsi se yon fim, se yo site non vilaj de Dya, non Gravil, moun k ap negosye a pou ka voye kòb la vit pa rapò yo konnen zòn sa yo. Ou wè sa m di la e? Nèg politichen sa yo fè moun yo pè zòn yo, pè zòn sa yo. Akoz de bagay politik yo. Pou nan di gouvènman gouvènman. Sèl sa m ka di nou mwen menm. Men sèl sa m ap di nou. Yè paske m pa pa nan pi. Men sèl sa m ap di nou. Ayè tout moun konnen mwen renmen konsa m pale. Men sèl sa m ap di nou. E nèg ki pa vle. Sa mwen Mathieu Labille fè a. Ok eh manno bougòy ok ok bgay sa nou fè a yon moun ki pa dakòl ki di ki lap di se gouvèman k bann kòb pandan gouvèman lap kraze kay ok wa wè men men nèg eh eh eh men nèg militè yo la men yo ti yon moun. Men yon ti yon moun yon mekanisyen nan ri channmas la la depi yè oubyen avan yè avan yè kawoutchou ap boule nan ri channmas la la epi kounya nap pale mnde gouvènman k banm kòb ki fèm poze yon nèg ki pa dakò poze n poze a se kidnapin nou vle repete ou mèt poze w mpral pran nòt la depi e moun kap voye moute sou sa kòm nou toujou di ok izo bay ok vil la jedje bay ok si lapli e bandi manno e bandi bouan e bandi nap mouton bandi kòm se kidnapin nou vle k fèt sou ou nap fèl nap fèl sou ou nap fèl sou ou e ou pa gen ase sekirite poun pa fèl sou ou ou pa gen ase sekirite pou nou poun pa fèl sou ou kòm se sa w vle nou chwazi poze wè lap fèt Li pap fèt sou pèp, sou kòmsi sou lòt moun. Kòmnsesaw vle moun ki pa vle moun ki pa vle kòmsi nou poze pou n viv an pè an atandan ok pou bagay sosyal ka rantre nan zòn nan pou tout moun ka fonksyone nòmal pou tout moun ka mennen yon vi bay moun ki pa dakò l la nap fè nap fè nap fè l sou li wè nap fè l sou ou ou pral panse w malen n ba nou pa ou pral panse w malen manti.

Nou konn tande vilaj de dyagra vin Pito m mwen mwen ap pale twòp Sèl sa m ban nou yon ti avètisman sèl sa Yon ti avètisman Hein Zak ki fèt dènyèman la nou pa konn kote yo ye Lotè a Patnè yo pran nan Ridè Kazèn nan Yo bay kòb la yo poko lage l la Èske n pa konn kote l ye Nou pa repete sa n pè repete sa M ap veye Map ok Map veye lè nap vin lè nap vin lè nap vin montre yon film sou no vilaj mwen jiska prezan pandan mkonn kot moun nan ye mwen wè no vilaj deja a no gravin li toujou ap repete nan kidnapin bat pou lè nap sot nan radyo a pou 1 lèn fin lèn fin sot voye moute sou e sou ok vilaj deja a gravin bat epa moun epa moun jwenn devan baryè radyo a kap salye nou E nap nap nap byen salita nap pou bèl salitasyon lap ye wap banm tout detay wap banm kotem te fè zak sa e ou pral banm poukisa moun ou konnen tèl moun fè tèl kidnapin ou pa repetel te kwè paske pa gen bon bandi an ayiti vre nap di moun bandi gen bandi Ok problem peyi fè tout moun komsi ap mal fonksyone ok sa kap fèt ok tout moun ou wè sam diw la hein kit moun nan opozisyon kit moun nan pouvwa tout ap jere bagay dil yo gen bandi an ayiti oh mta ok mta bandi tout bon. Imedyatman m rete konsa. Pandan m rete konsa, san vi la ki di pa fè zak, san Gavin pa fè zak, yon jounalis nèt moute l di konsa, oh, gen yon kidnapin ki fèt, ta sanble e vilaj. Men nan ankèt avan, te, wi, ou fin di sa, te konn mouri pou de. Ou fin di sa pou 1, te konn mouri pou 2. Pa gen bandi. Bat pou n pa fè m bandi, wè m, wè m pa bandi. Bat pou n pa, bat pou n pa fè m bandi. Pran n ap fè, si n gen moun n ap bay kenbe, chache lòt baz pou n bay kenbe yo. Hein? Chache lot moun pou nou bay kenbe yo, nou chwazi poze ok nou di gouvènman bagay ki bay. Ok. M pap pale plis. M pap pale plis. Mwen ta mwen ta pale nan dirèk la tou. M ap touche kelke pwen anko.